Bonjou bonswa tout moun kòman nou ye. Jodi a nou vini avèk yon sijè pou ou ki vrèman enpòtan. Se yon sijè ki nou te ka konsidere kòm tabou, nou pa tèlman renmen pale de sa nan kilti nou, men kanmèm Kòm dabitid, nou diskite nan chanèl la sijè ki enpòtan, sijè nou ta dwe analize, nou ta dwe reflechi sou yo. E, menm jan m konn fè nan lòt deba yo, nou kòmanse avèk yon kesyon. E m ap poze. Marenn kesyon an pou l pataje ide l. Bon, kòman ou panse e moun ta dwe abòde yon mezantant ki genyen ant manman, nou kapab di yon bèlmè avèk yon bèlfi? Oubyen yon bòpè avèk yon bofis. E pafwa sa ka rive tou se yon mezantant ki gen ant bofis a bèlmè oubyen yon mezantant ant bèlfi avèk bòpè. Se yon mezantant familyal. Kòman moun kapab abòde mezantant sa? Bon se yon bèl sijè, se yon bèl sijè paske bagay sa yo jodi a se yon seri de bagay ki rive souvan kote nan relasyon lè 2 moun marye epi wap eseye rejwenn fanmi lòt moun nan pafwa konn gen mezantant pafwa se paske ou poko fin abitye a moun nan ou yo ka fin abitye a moun nan tou epi yon bagay te di yon bagay pase epi sa koz ke 2 moun sa yo paka you know fin konprann youn lòt paske fòk konnen lè ou vin nan yon fanmi tou se yon etranje ke ou ye. E pafwa li pran yon ti tan pou fin konprann, pou fin konnen tout moun. E sa ka koz ke pafwa li difisil, moun nan gen dwa pa konprann fason konpòtman ou, nan konpòtman ou ye. E pi li di yon bagay, ou byen li fè yon bagay, e pi ou menm tou ou pa dakò avèk sa. E sa yo se bagay ki rive souvan. E lè sa rive pafwa sa ki enpòtan se ke ou sipoze prè pou esplike sa ou te di a, esplike sa ou te fè a, esplike sa ki koz ke ou reyaji konsa. E pafwa li bon tou pou si ou fè moun nan yon bagay ou wè ke moun nan fache anvan sa ale pi lwen ou di ke men kisa m te vle di. Men nou konnen pafwa ògèy, rankin kapab koz ke moun pa prè pou yo mande ekskiz. pa prè pou yo eskize yo de yon bagay ke yo te fè, sitou ke lè moun yo yon ti jan plis aje, li pi difisil pou yo pou yo mande eskiz, nou konnen sa. Men li bon pou nou eskize nou, pou nou esplike ki sa ou te, ki sa ki te koz ke ou te fè tèl reyaksyon, ki sa ki te koz ke ou reyaji nan fason ke te reyaji, epi lè sa a tou, pou moun nan ke ou mande eskiz la, pou l prè pou l aksepte eskiz la. Pou l pa kenbe sa kòm si se yon pwoblèm li ye, pou li pa, kòman m te ka di sa, pa prè pou l pran ekskiz la. Ou konprann? Paske fò w prè pou lè moun nan mande w ekskiz pou w aksepte ekskiz la epi pou nou fè relasyon an avanse pou pi devan. E se sa mwen panse ke se yon ekskiz pafwa ki merite oubyen eksplike sa w di a nan fason pou moun nan konprann. Sitou se yon moun ki apèn vini nan fanmi w. Li difisil, li difisil pou pou aksepte tout sa moun nan fè yo.
E si m byen konprann, yon fason nan, si m byen konprann solisyon w pwopoze a, se ke nou ta dwe, lè gen yon mezantant, moun ki fè sa ki mal la oubyen sa ki pa fè lòt la kontan an, ta dwe prè pou l mande ekskiz. Epi, lòt moun nan, menm lè l aje, paske m konnen nan kilti nou, moun nan ki aje, le pi souvan si yo granmoun, yo, sa yo panse, Yo vle pou l valid. Yo vle ke se yo k toujou pa rèt korèk. Men li toujou bon tou pou moun nan kapab e aksepte ekskiz la. Sa sou poze enpòtan pou sa. Paske si w pa aksepte ekskiz ke moun nan ba w a, si moun nan fè yon bagay li ekskize w, se paske li vle viv ansanm avè w. E se sa ke w ap chèche, se yon bon vi familyal ke w ap chèche. Yon vi byennere. So si ke. ou vle viv nan yon fason kote pa gen oken rankin, pa gen oken pwoblèm antre nou, fò aksepte si moun nan fè yon bagay li eskize w li mal, ou aksepte eskiz la, epi ou kontinye avèk relasyon an. Men si ke ou pa aksepte l, lè sa a li ba la eskale, ba la vini plis, pi gran, e nou konnen pafwa lè yon manm nan fanmi an gen pwoblèm ak yon lòt manm, Se pa yon sèl moun ki gen pwoblèm, se tout moun ki kòmanse yo. Relasyon brize. Kòmanse relasyon brize. Paske non sèlman se pa bofi a sèlman an, se lòt manm fanmi, se frè l, se sè l, se lòt moun tou ki vin konnen ke te gen tèl pwoblèm ki kapab koz ke bagay la eskale ale pi lwen. Wi.
E yon lòt pwen m ta renmen ajoute sou de pwen nou te gentan pale a se ekskiz. padone men yon lòt pwen se ke ou menm ki fè yon bagay ki pat fè lòt la kontan apre ou fin mande ekskiz ou pa dwe toujou repete l si ou toujou ap repete sa te deja fè kè moun nan pat kontan eben premye ekskiz la petèt moun nan ka aksepte l dezyèm nan li kòmanse plizoumwen li kòmanse ap poze kesyon humm Eske moun sa vreman serye ak skiz li yo. Twazyèm katriyèm moun nan komanse di en en son woutin e skiz la vin tounen yon woutin enben m pa bezwen aksepte yo anko. Nou ka di fò nou evite repetisyon erè yo evite repetisyon erè yo nou ka toujou mande ekskiz ou ka toujou mande ekskiz paske lè ou mande ekskiz li mete ou nan yon sitiyasyon kote Sa ki rivyè ou pat vle sa rive ou eksprime yo. Efò ekskiz la li menm li genuine. Lè n di genuine li sincère. Se pa jis ou jis eskize pou eskize ou jis montre moun nan ke totalman ou pat se pa sa ou te vle. Montre moun nan ki sa ou ta sipoze ki ta sipoze rive. E lè sa moun nan ap wè ke ou senserite a ou nan tout senserite avèk sa ou di yo. So senserite a li vrèman enpòtan pou montre ke ou sensè. Wi, epi yon lòt pwen se ke lè ou fè yon bagay ki ofanse yon moun, menm lè nan tèt ou, ou pa t panse ou te fè l pou w te ofanse moun nan, depi moun nan di w li fè l mal, fò w aksepte l fè l mal. Ou pa ka di, o non, piske m pa t fè l pou l te fè w mal oubyen pou l te ofanse w, m pap di w ekskiz. Pase tout tan ou fè sa, chak jou k pase apre yon ofans fèt, li vin pi gwo. Yon ti pwoblèm ki vrèman senp, kounye a vin pi gwo, li vin brize yon bann chèn ki te gen antre yon fanmi. E sa vle di tout tan ou kapab rezoud pwoblèm nan. Rapid, rapid. Rapid, rapid. Mwen dakò a 100 pou 100. Mwen panse ke Relasyon familyal yo pafwa li tout moun ta renmen viv an fanmi e sitou lè nou di nou te pale de de moun ki marye ki vin nan yon fanmi nou pale de sa paske bon e bagay sa yo se paske nou konnen ke li fasil pou yon bagay rive li fasil pou yon bagay fèt epi pou moun nan pran sa mal men se ou menm ki pou konnen pou prè pou di ke Mwen pat fè sa poul te koz sa men kòm li koz sa mwen eskizem pou pwoblèm sa koze mwen eskizem pou you know pou sak rive a epi pou santi ke pou moun nan konnen ke oh ok sam te panse de tel la se pa sa wi men pwoblèm sa yo ka rive nan tout relasyon mwen menm panse mezantant. Ri, sa se yon fè nòmal li ye nan tout relasyon ant imen. Depi w nou gen yon relasyon, kèlswa yon relasyon familyal oubyen womantik, kapab gen mezantant. Sa vle di eskiz la l ap toujou gen yon, gen yon, yon, yon, yon wòl, yon wòl nan relasyon. E lè gen yon bagay ki fèt tou, eskiz la ta dwe fèt rapidman. An toutan, toutan pran tan, toutan l ka vin pi gwo tou, pwoblèm nan ka vin pi gwo. Mwen panse sa, mwen panse sa. Ya, fò nou, fò nou evite, evite ba yo eskale, ba yo vin plis ke jan yo ye a. E pafwa. jan nou di a pafwa li se yon petèt se yon moun ki te gen pwoblèm nan men la se plizyè moun epi plis moun ki envòlv plis moun ki fè pati de sa se plis sa vin kreye plis pwoblèm toujou jan nou jan nou di a lè lè yon moun ou marye avèk yon moun ou vin nan yon fanmi se yon etranje ke ou ye, ou fanmi, men se yon etranje ke ou ye avan tou. E, e, pwiske ou se yon etranje, se pa moun nan pa fèt, ou pa leve avèk moun nan, ou pa te leve nan fanmi an, fò moun nan chèche konn, fin konnen kiyès ou ye avan, avan ke yo, you know, yo aksepte ou a san pou san. Sa vle di yo pa aksepte w non lè yon bagay pa si pa paske yo pa aksepte w non yo jis pa aksepte sa w fè a yo pa aksepte sa w fè a piske yo pa aksepte sa w fè a leve manke kòmsi yon mank dakseptans men o jou le jou m panse ke bagay yo ap vin plis amelyore epi mezantant rive ant manm nan menm fanmi tou se sa k fè nou di depi se relasyon kapab gen mezantant epi Mande ekskiz pa bliye pa pa pa vle di ke oubyen lè w padone yon moun ki mande w ekskiz, li pa vle di ou bliye sa k rive a. Men ou chwazi konprann moun lan, ou chwazi pa fè plis pwoblèm, pa kreye plis pwoblèm avèk sa ki fèt la. Ou konprann? Ou eseye konprann rezon. moun nan ki koz fè a rive sa vle di sa n aprann nan diskisyon sa se ke premyeman li bon lè w fon bagay ki ofanse yon moun nan relasyon familyal ou mande eskiz ou mande eskiz dezyèmman Ou mande eskiz la nan yon tan favorab. Ke pa tann yon semèn, de semèn, yon mwa pou mande eskiz. Paske tout tan ki pase, pwoblèm nan. Ya, se plis, plis sa kreye plis pwoblèm. Wi, li vin pi gran.
Plis moun konnen sa k pase a, plis moun fè pati de sa. Pwoblèm nan vin pi gran. Twazyèmman, li bon pou moun ki ofanse a, lè moun nan mande w eskiz, ou aksepte ekskiz la. Ou eseye konprann moun nan. Epi katriyèmman, si w te ofanse yon moun, epi w mande l ekskiz, ou p ap ede repete pwoblèm nan. Repete, evite repetisyon.
Egzakteman.
Paske tout tan ki pase, Wap pede repete menm pwoblm menm menm bagay ki te ofanse moun nan plis eskiz yo pa gen valè. Konprann? Bon sa yo se 4 bagay nou nou nou prezante antanke solisyon pou jan de pwoblèm sa yo. Fè nou konnen sa w panse. Eske w gen lòt ide? Ke 4 bagay nou pwopoze yo. Komante epi fè nou konnen. Eben nap wèw nan yon lòt deba. Babay.